Erè yon fanm pa sipoze fè. Johnny son gwo travayè ye, si te la, m pa tap pran nan men li melo sa. Li tap di Guèda vin chita, vin nou konte lajan sou tab la la. Tap edem kontwole, tap edem pote ale. Yo tap wèm gon gason nan bak mwen. Men, sa w fè pou mwen? Ou mèd non, ou pa janm la pou mwen non. Ou jwi m, ou gaspiye m. Johnny pat gaspiye m non, Johnny pat jwi m. Ou wè nan ki dwèt ou lage m? Ou wè? M sou depo bounda m. Pa gen rele m pa gen reponn kounye a la. Sèl Bondye m gen. M sou depo bounda m. M pèdi, m pèdi mal. M pèdi mal. Gade a, m pa konprann ou non. Se nan kouran ou pran la, ou tonbe depale, ou ap depale, depale.
Mwen wè w ri. Mwen ri.
Genlè m pa konprann ou. Se nan kouran ou pran la? Kouman sa? Ou tonbe depale.
W ap depale, depale, depale. Men sa pou di a ou pa janm di l. Ki sa pou m di ankò?
Ki sa pou m di ankò? Timoun piti ou ye? Kreyòl pale, kreyòl konprann. M pèdi, m pèdi. Mwen fin, mwen fin redi pandan tout tan sa a pou m fè ti kòb sa a. M pèdi nan yon, nan yon jou. M pèdi nan de jou. M pèdi. M pèdi nan yon semèn. M pèdi. Ki sa ankò? Ki sa ankò? Kounya mwen pa la m sòti men kounya m parèt nan salon an mwen jwenn kiyès ki chita la nèg ou men kounya ou tonbe depale wap depale depale ou pèdi ou pèdi ou pèdi konbyen fwa yon fanm pèdi
wap pale pale pale m pa menm konn kisa wap di a hein m pa menm konn kisa wap di a. Ou konnen izi ou konnen. Depi si a. Wap di w pa konnen? Wap di w pa konnen ou konnen izi. Ou konnen. Depi si a ou konnen se ou k fè m fè l. 35 mil ou konnen ou pa ka di w pa konnen izi. Ou konnen. Ou konnen. Men kounye a tèt ou pati. Men kounye a m pa konnen kisa Johnny ta fè lakay ou. Ou tonbe depale. Depi ou depale mwen. Defi si a m konnen l. Defi si a m konnen l. Men ki defi si m konnen. Ou menm a Johnny ki tap fè plan nou ou byen?
Kilè m te wè Johnny? Pa sèl lè w, pa sèl jodi a ou wè la, li la. Non jodi a m pa jwenn Johnny chita menm kont avè w. Pou yon rezon, pou yon kòz paske gen de defisi m fè, gen de pèdi m pèdi, Johnny ka montre m wout kote pou m al rejwenn sa m ta, sa m pèdi a. Se pou sa y la. Men y pa la pou anyen ankò non Izi. Y pa la pou anyen ankò non. Dayè w fin lage m. Gwo bouda kounya la. Ou fin lagem sou gwo boudam m reziyem. Ok. M reziyem. Bon nan moman sa kisa w vle m fè kounya la? Kòm mwen e papa pitit e pa papa pitit non mesye marye w m parèt la m jwenn ou chita chita nan salon avè w menm kote tèt pou tèt epi mwen menm m gon ba on chay m ap pote m pa menm konn ki kote l sòti kisa w vle m fè? Ou vle m sòti bò kay la ansanm a nèg ou an oubyen kisa w vle m fè? Ou konnen m son moun ki kare, ki pa janm fè je moun pou m kòche tèt. Si m t ap sou sòti m t ap fè l. E si m t ap pran Johnny menm jan m te pran m te pran w m te mete l deyò m t ap fè l. Se pa pou sa e la. Johnny la pou yon rezon byen detèmine. Dayè m deja nan dlo, fò m chèche yon branch bwa pou m kenbe pou m met tèt mwen deyò. Se Johnny k ka ede m soti kote m ye a, se li k ka ede m jwenn direksyon an. Mwen rele Johnny, men m pa rele pou okenn bagay ankò a okenn entansyon. Yon sèl bagay Izi, Se pa gras map mande w, se remèsye m remèsye w. Remèsye m remèsye w pou desizyon w fè m pran. Sèl sa m di w.
Tèt ou fin pati ui. Tèt ou fin pati.
Kant, moman tann nou menm Guedar a gen laba lage tou nèt kraze.